Hello hello guys, sa kap fèt se enfòmasyon de tou ki antre lakay nou jodia avèk yon nouvèl video. Byenveni a ou menm ki deja abòne a chanèl la e byenveni a ou menm ki pral abòne a chanèl la. Video jodia nou pral palew kote ke prezidan Brezil la pran yon gwo desizyon kont tout etranje ki gen pou antre nan peyi Brezil. Ann koute avèm Kesnel Dorlean.
Nan peyi Brezil, dekrè sa a fèk soti jodi 28 avril 2020 an kote gouvèneman an anonse ke okenn etranje pa gen dwa mete pwent pye yo nan peyi a akoz de kesyon maladi a. N ap raple w ke dekrè sa a li fè eksepsyon ak moun ki gen rezidans pou Brezil e tou li fè eksepsyon ak moun ki natiralize oubyen moun ki se Brezilyen an jeneral. Nan ki nivo dekrè sa a li konsène nou menm Ayisyen? Nou gen anpil konpatriyòt nou yo ki te gentan achte biyè davyon, nou gen anpil tou ki te gen pwojè achte biyè davyon pou rantre Brezil. Dekrè sa a li konsène w prensipalman paske nou oblije tann jiskaske li epwize pou gen posiblite pou vini nan peyi a. Men kounye a, w ap poze tèt ou kesyon, e si konpayi ayeryèn nan ta deside repran vòl yo? Paske m konnen anpil nan nou ap poze kesyon, ki lè vòl yo ap rekòmanse? Anpil nan nou ap di, ki lè Copa ap kòmanse vole? Ki lè lòt konpayi yo ap kòmanse vole? Si ou gen moun ki gen pou vin Brezil oubyen si ou menm ou gen pou vin Brezil, li enpòtan pou konprann dekrè a kòman li ye. Premyèman, dekrè a kòmanse depi 28 avril, l ap fini 28 me. Si ou pa gen rezidans Brezil, oubyen ou pa gen paspò brezilyen, oubyen ou pa fè pati de kategori ke n pral pale de li la a, ou pap ka rantre Brezil nan peryòd sa a. Kategori yo se kisa? Se de moun ki de spesyalis, pa egzanp ki an misyon diplomatik, oubyen nan lòt misyon o nivo sante, paske n konnen mond lan e Brezil prensipalman ap travèse yon peryòd difisil, oubyen si w ap fè tranzit o nivo nan ayewopò Brezil yo. Lè sa a, ou ka vin ou ka pase nan peyi a pandan yon peryòd de tan men fòk ou ka pwouve ke ou pap rete, se sèlman tranzit wap fè. Men nap raple w tou, Brezil nan moman an genyen maladi an, sa vle di de tout fason moun te toujou nan restriksyon pou pa vwayaje dayè avyon yo pa prèske vwayaje. Lè n di avyon nap pale de avyon kap soti an Ayiti, men Etazini toujou gen vòl antre Brezil ak Etazini malgre w wè sitiyasyon an difisil la toujou gen vòl kap fonksyone. Dekrè sa a, kèlkeswa nasyonalite ou ye, ke ou te Ameriken, ou te Endyen, ou te Chinwa, ou te Koreyen, ou te Fransè, ou te Ayisyen, ou te Dominiken, dekrè sa a li valab pou ou. Pèsonn moun p ap met prent pye yo. Se sa dekrè a di. Men, dènyeman, lè m te fè videyo a, gen anpil moun ki te anvi lapide m, ki te anvi joure, ki t ap pale anpil, men se petèt de moun ki pa konnen m. Paske anvan mwen baw yon enfòmasyon oubyen anvan mwen bay yon opinyon, mwen pran tan poum byen analizel anvanm patajel avèw paskem konnen w kwè nan mwen e m an oken ka m pa anvi pèdi konfyans sa kew genyen nan mwen. Tout gouvènman genyen yon konpòteman. Dayè, nan peyi Brezil, alepòk te gen Lula, tout moun te ka santi yon diferans. Kounya vin genyen prezidan jayi ou ka wè kòman reyaksyon yo ye, kòman desizyon yo ye. Prezidan Brezil lan kounya li menm prèske tout desizyon lap pran yo vrèman sanble ak desizyon Donald Trump ap pran. Se 2 prezidan de dwat, se 2 konsèvatè, pou m pa di ekstrèm konsèvatè, nèg sa yo desizyon yo pafwa yo konn pa fè twòp plezi ak moun ki pa genyen yo. Men pa kont, nou pap bliye ke Brezil se youn nan peyi ki akeyi Ayisyen trè byen e Prezidan Jair pa chanje anyen nan sa, misye kite l konsa, peyi Brezil jiskaprezan trete Ayisyen pafètman byen. N ap toujou jwenn dè ka rasis, dè ka eksepsyonèl, men pou gouvèneman tout bagay trè byen, gouvèneman toujou byen trete Ayisyen. Men kounye a dekrè sa, ou menm ki te gentan gen yon biyè davyon ki te achte, fò w rete trankil. Fòk pa fè tèt cho paske menm lè vòl yo menm lè Brezil te aksepte pou avyon yo vini kounye a pa bliye avyon yo poko vole peyi kote avyon ap soti an tou poko bay otorizasyon pou avyon vole ann di pa egzanp jodi an la si konpayi ayeryèn yo di y ap vole si peyi dayiti toujou mete restriksyon pa l nan sa vle di otomatikman avyon an pap ka al chèche w ann ayiti. Donk fòk ou byen konprann lojik lan, menm lè peyi an aksepte w vini, si peyi kote wap soti a pa dakò pou avyon w rantre, li pa dakò vòl komèsyal yo, otomatikman ou menm ou pap ka kite peyi a. Donk dekrè sa li menm li byen klè pou l di nenpòt etranje, pa egzanp si w te gen viza, nenpòt bagay lan ou pap ka rantre Brezil pa vwa ayeryen. Ou pa p ka vini nan avyon. Men yo pa klè sou moun k ap pase, pa egzanp, pa fwontyè terès yo. Ann di, jodi an la, li poko klè pou moun ki ap pase, pa egzanp, ki pase Guyana pou rantre Brezil. Ann sipoze ke yo pa ta ba moun sa yo pwoblèm. Men kounye a, n ap fè yon lojik ki byen klè, si Guyana li menm li aksepte, pou rantre, kounye a Brezil kòm etan done restriksyon an se pou moun kap vini pa avyon, lè sa ou pap gen pwoblèm paske wap ka travèse sou fwontyè tè lan san pwoblèm. Kounye a la m pa konnen poukisa yo yo chwazi mete presizyon pou yo di se pa vwa aeryen ke yo pa dakò, kounye a men ou menm ki gen viza ou ki gen pou vin Brezil menm lè copa ta deside fè w vwayaje kounye a ou pap kapab paske ou paka rantre dekrè sa li anpeche w rantre. Amwenske ta gon lòt dekrè ki soti pou revoke dekrè sa kounya ki an fonksyon kap fini jiska 28 me paske li valab pou yon dire de 30 jou li kòmanse 28 avril lap fini 28 me 2020. Fòk ou byen konprann ke dekrè sa si ou gen rezidans ou ta achte biyè davyon ale retou ou ou an Ayiti nan moman ou poko ka tounen dekrè sa Pa konsène w, men si e viza ou genyen ou ap vin Brezil premyè fwa a, ou pa fè pati de yon misyon diplomatik, ou pa fè pati de yon misyon sanitè oubyen de lòt bagay ki gen otorizasyon spesyal gouvèneman pou antre, ou pap ka vini nan peryòd sa. Pa fè tèt cho, biyè davyon lan toujou valab, pa gen anyen k chanje nan desizyon konpayi ayeryèn yo, se sèlman desizyon sa a Gouvènman Brezil lan pran mwen menm mwen kalifye ke yo imite Donald Trump tou pi, li di. Kote nap pale a pati de 28 avril lan yo pap kite pèsonn moun rantre depi w se etranje kèlkeswa nasyonalite w. Pa bay tèt ou pwoblèm paske se pa ou sèlman li konsène nenpòt nasyonalite. Men ou menm fòk ou siveye enfòmasyon yo de prè, si ou gen moun ki gen pou vin Brezil, e tou, gen gen yon moun mwen sonje ki te fè yon kòmantè ki te di, jan de desizyon sa yo, yo gen yon efè domino, depi ou wè yon peyi fè l, yon lòt pral fè l, yon peyi fè l, yon lòt pral fè l, yon peyi fè l, yon lòt pral fè l, kounye a ou pral jwenn yon ansanb de peyi ki adopte menm desizyon. Men. Erezman, Brezil pran desizyon sa osi to. Lè m di li pran osi to li bon pou nou paske li fè l gwo bonè paske ann di jodi an la li pran desizyon k ap fini 28 me. Le fè ke l pran l gwo bonè konsa paske pa gen moun ki te si ke 20 nan peryòd sa tou yo t ap gentan retounen avèk vòl yo. Kounye a ou tou. sove pandan vòl yo te bloke gen restriksyon nan peyi an pou antre se kòmsi ou pap menm santi sa menm bagay la ap pase byen swa ou pral santi chòk lan se lè ou ta wè vòl yo kòmanse fèt epi ou menm ou paka antre se lè sa ou pral santi bagay lan li vrèman tris pou ou men rete trankil rete kalm Pa fè tèt cho, pa pran movèz enfòmasyon pou w al lage tèt ou nan kouri, pa koute moun ki ta anvi di w ke yo ka fon bagay pou ou. Desizyon yo se de desizyon ki soti bokou pi wo pase ni ajans de vwayaj yo, ni konpanyi ayeryèn yo paske se gouvèneman yo k ap pran desizyon. pou yo aksepte ou non yon vòl vini. Pa bliye, nan moman Copa fon ansanb de vòl yo rele vòl imanitè. Vòl sa yo yo se de vòl spesyal nan ka imanitè. Si gen de de sitwayen brezilyen k bloke, de moun spesyal ki bloke, Copa gen dwa reyalize on vòl an. avèk otorizasyon gouvèneman 2 peyi yo, peyi kote l ap sòti an e peyi kote li prale a. Nan sans sa a, ou ka wè on vòl, youn ou de, sa depan de sikonstans nan, menm jan l fèt pou Lèzetazini. Kounye a la, si tout fwa, nan moman vòl yo reprann, dekrè sa ta gentan fini, Trè byen, nou bon. Men si tout fwa dekrè a pa ta ko fini, n ap oblije tann li fini. N ap raple w, videyo a se te pou n eksplike w dekrè prezidan isi an pran, an n di gouvèneman Brezil nan pran pou anpeche tout etranje pa pile sòl peyi an pa vwa aeryèn. Mwen renmen w anpil, mwen te kontan ansanm avè w nan.